E jodi a map dil, map tounen dil, se ke pa gen pi bèl gason sou la tè pase gason ayisyen. Ou te mèt gen nenpòt lòt nasyon nan mwen sa sa fèk gade ou, men mwen menm m dil m kanpe dèyè l, pa gen okenn gason ki pi bèl pase gason ayisyen sou la tè. Haa! Pa gen gason ki pi bèl pase. pitit gason ayisyen yo, pitit fanm ayisyèn yo pa gen pi bèl pase yo. Waw! Ato, lò gade sa la mezanmi, si wè lap vini ou patap travay wap chache travay ou fè? A non monchè, ou wè fòs, ou wè enèji, ou wè nanm, fon ti retounen al gade match yo non. Gade ki travay misye fè sou teren an non. Son boul lò wi, son boul dyaman pèp ayisyen. Son fòs wi, son, m kapab di, son pasaj ki kapab chanje kou listwa. ki kapab chanje fason moun wè la jenès, moun wè Ayiti, moun wè pèp Ayisyen. Ou gen lè poko konprann. Ou gen Nazon, ou gen misye, ou gen yon pakèt lòt. Ba yo lanmou. Ankouraje yo. e di ti piti yo swiv tras yo, yo se egzanp la. Medam ak mwansèl se mèsyè lèm di yo, se ke se depi lè yo pile te peyi da iti, depi sou pis la yo komanse resevwa lanmou, jèb flè, diskou, lèm di w sa majistra kap ayisyen senkwa li te pran la pawòl, banm pèmèt ou gade ti video sa,

Ou te wè coach coach sa li ta ka kriye et Nicaragua kap kriye ki di eske fifa fè e ba yo jwe 18 novanm men nan moman sa san tout euro yo tap koule nan venn nou e m rete m di nou mèsi kounye a pou byenvini an paske apre Benaroubia ki te chanpyon du mond nan damye apre Ariana ki soti. Chanpyon an Afrik pou dakò twofe entènasyonal an fizi, nou gen nou menm. Nou se chanpyon nou nou ye, vous êtes nos champions. Se chanpyon nou nou ye. Men nou sot goumen 1 ak kot pwòp kotch an nou, Minie. Bat kotch la payen. Ou vle pou ekip ou make bi ou tris. Jwè k ap mennen sou tèren an ou retire dout. Ou make sou Maròk, li kanpe. Maròk rivalize.

Menm jan yo mete nou deyò pou mayo sa pou sa a, yo konnen atravè imaj sa a espri ewo yo bay manifeste nan nou, yo pa t ka kenbe nou. Tout gwo peyi yo, ke Etazini, ke Lafrans, tout te kont nou tèren an, men nou bat yo, men nou jwe tout match yo trè trè byen.

Sitwayen, senp sivil, tankou otorite, lapolis nasyonal, yo te ansanm ap selebre. ap vide lanmou sou jwè sila yo.

E jan nou kapab konsta atè a la ti konsa sa ye medam mesye, se anpil akèy anpil anbyans, men kòman sa ye o nivo Kap Ayisyen.

Mezanmi mezanmi mezanmi anbyans lan anbyans lan te move.
E nap gade jwè yo ki sou match nan la ebyen anpil anbyans e kote ke kòtèj la dèyè epi anpil medya deja make prezans yo la nan ide pou yo te kapab e fè imaj la rive pi lwen epi nou kapab di se toujou yon plezi. Vwala, medam, matmwazèl se mesye se konsa sa te ye eh anpil bon ti grenn, peyi a gen bon ti grenn, bon ti grenn, yo just ra! Peyi a gen anpil bon ti grenn. Atè nan peyi a gen anpil. Nan dyaspora gen anpil bon ti grenn. Ann kontinye travay pase ke mesye sila yo ki jwenn modèl akèy sa yo se pase ke yo travay. Granmoun yo k ap gade yo, y ap fè tout bagay sa yo pou yo. Jounen jodi a nan peyi Dayiti, anpil fwa, ou ka jwenn gen nan yo, gran moun yo te kouri kite peyi a, se a koz de ensekirite, enstabilite. Men, gade byen pou wè, jodi a la, mesye sa yo, kelke swa kote yo kapab rive, ki sa kap rive yo nan peyi a? Tout moun ap bezwen pwoteje yo, tout moun ap bezwen montre ke yo kapab ede yo, akonpanye yo. Batay pou pèse tande, se sa m te kapab di w. E koze yo pa fini la, mèchè frèzesè byeneme. Ebyen, gen yon jwè ameriken ki se Folarin, misye te pran yon katon wouj. A ve di sou pran katon wouj, ou pa ka kontinye jwe ankò. O, o! Fifa pa retire katon wouj sa. Prezidan meriken an dou retire l. Oblije anile l epi yo di yo anile l sèlman pou jodi a. Epi misye pral jwe yon sèl match apre sa yo ap remete katon ankò. Di m ki lòt jwè. Nan koup di mond ki te pase yo deja yo te fon ti baay kon sa. E wap gade kote misye desann pye l si kanmenm pye a pye a gen pwoblèm i ka pa kase men pye a gen pwoblèm. Mpa konn si w konprann. Donk wè kòman nèg la depoze pye l nan pye lòt la. Ebyen yo te pase misyon katon wouj, sa w tande a, medya Lèzetazini te pale sa, sa te fè gwo eko, yo di prezidan meriken an, ou gen kontwòl responsab fifa, ou gen kontwòl responsab la, donk ki sa k te gen tan gen la ou pa ka fè fifa anile katon wouj li te bay atakan Lèzetazini, misye se te atakan sa vle di. Misye enpòtan pou yo, enpòtan konplètman. Donk an se sans, abit la, ki te bay misye katon wouj la, ou raple ou, match ki te pase a, ok, byen ke Lèzetazini te kale, ebyen demen si Dye le ve, Lèzetazini pral jwe ansanm avèk Bèljik nan uityèm de final, donk an se sans, FIFA retire l. Kisa pou konprann? Fò gen moun nan lavi, fò gen moun. Fò gen moun nan lavi yo di w fò gen moun. E sa yo di w. An an. Gon seri de prensip yo mete e pa pou tout moun li la. Non, non, non, li pa pou tout moun. Konprann byen. Li pa pou nou tout. Se pou ti klan li e pi lòt la li menm li rete l ap fè sa l vle. An n pran egzanp. Ki kote ou wè Nasyon Zini e? Nasyon Zini nan peyi Lesetazini. Yes! Lè w gade yon seri de aksyon k ap pase nan kontinan Afrik la, modèl teworis ki gen an Afrik yo, sa n gen nan peyi Dayiti yo poko menm te nan teworis non. E majorite nan teworis sa yo se. Inyon Ewopeyèn yo ki finanse yo. Gwo peyi an Ewòp yo ki finanse peyi sa yo. Ki n genyen teworis an Afrik yo pou konprann trè byen. Pou destabilize pi ap bote lò san kanpe. On prezidant demen maten la ba ou pran desizyon. I di l ap manje grenn teworis.

Yo debake, yo touye tout moun nèt, yo boule tout bagay nèt. Yo boule tout. Yo ap finanse. An pou lòt egzanp. Kounya la, lè peyi sa ba ou, li kanpe dan, e, e, e, nasyon zin di, e, e, e, e, sa wap fè la, dwa zimè, dwa zimè, non, non, non, non, wap touye moun ou pa respekte dwa moun. E konnen l pa konnen lòt peyi k ap finanse teworis k ap touye moun yo, yo konnen. De menm tou, peyi Lèzetazini, lè w gade lis peyi ke l anvayi, kounye a la poze tèt ou kesyon, lè y ap mache anvayi peyi konsa, hum! Kot nazyonzini ye li pa la Hein li paka pran desizyon li paka sanksyone li paka di non fò respekte souverènte lòt peyi a ki kote ki bon yo pa fèt pou ou gen de lwa k fèt gen de òganizasyon ki fèt li fèt pou kontwole w pou tapan w pou fè w ret nan wòl ou men gen de lwa ki pa pou yo gen de prensip yo pa nan respekte yo e. Map klè ansanm avè w. Gade sa k pase ant Iran, Lèzetazini, Izrayèl epi gade Larisi. Fifa te pran desizyon kont Larisi fas a Ikrèn. Men Lèzetazini, Izrayèl e yo menm pral atake Iran avan wi epi y pa pran desizyon kont yo. Men tout sa. Parapò ansanm avèk kesyon teworis frè e sè byeneme, fòk ou konprann, e youn nan bagay ki ekstrememan enpòtan, dirijan blak yo fòn kite koken, fòn kite malonèt. Paske ou kapab. Ou wè lè ameriken ap kase met nan bòl prezidan epi ou wè genyen bouch louvri ant lè demokrat e lè repibliken etc. Men w ap wè youn pa gen pwoblèm ansanm avèk lòt e l pa kè tou gouvènman pa kè tou si yo joure l vòlè. lal ka son lot peyi men antre yo la antre yo la yo konnen prezidan pap rantre nan lojik al vòlè lajan leta yo konnen sa yo pa nan ling sa menm yo ap antann yo pou yo dechèpi yon lot peyi mwen lajan lakay yo yo ap met prensip la dan kareman. E konsa yo fonksyone. Sa k pou ou a, sa ki pou yo a pou m byen di fòk ou ba yo l. Kote ke dirijan blak yo ap dechèpiye pwòp peyi yo pou fè byen ansanm avèk lòt nasyon ou byen vòlè lakay yo pou al envesti lòt kote. Yo menm yo aranje yo pirate lakay pa w, ranmase tout sa w genyen pou vin mete lakay yo. E menm si w tande youn ap goumen ansanm ak lòt, goumen ansanm ak lòt, w ap mal dirije, patati patata, pa panse si youn te kòmanse yon lagè nan espas lòt la ki pral pran desizyon an, desizyon li pral pran se pa nan enterè peyi pa l la l ap ye. Dayè kòman yo fèl, youn pase li destabilize, lòt la pase li fè lajan. Se konsa yo fonksyone. Men, nan peyi blak yo, yo menm yo dechèpiye lakay yo nan lide pou yo al envesti nan lòt peyi blan yo. Se sak fè ap toujou kapab koupe kou nou. E bon m ba w yon ti detay rapid pou nou tonbe nan yon lòt dosye. Gen yon seri de dirijan afriken e dènyeman la a, yon dirijan afriken k ap esplike sa k ap pase a. Imajine w, lè yo al tonbe sou yon dokiman. otorizasyon yo te bay ansanm avèk yon konpayi pou eksplwate lò lakay yo. M kwè sou 50 an konsa l te di, peyi a resevwa 150 milyon dola. M pa konn si w konprann kòman yo eksplwate w mal. E, Prezidan Ibrahim Traoré pandan dènye tan yo la di, si lò a lakay mwen sa k fè mwen menm m pa kapab gen rezèv lò a, e tout peyi gen rezèv lò, rezèv yo monte atè epi nan lòt peyi yo ap mache vòlò l, l ap met prensip lakay li, l ap pran kontwòl sekirite teritwa l la. Ebyen medam matmwazèl e mesye sa ki pral pase? Lè ke l al tonbe sou dokiman an, li eksplike kòman yo pran anpil lòt dirijan nan pyèj. Lè w al tonbe sou yon dokiman ki te siyen, dokiman sa di ke tèl konpayi ki soti nan tèl peyi ap eksplwate lò lakay ou. Men, ti kaka aran yo ap bay peyi a. Lè w menm ou vin di kèt o, Yo fin eksplwatel lakay mwen epi gade sa yo al fè lakay yo epi mwen menm peyi pam nan toujou nan kras toujou nan labou toujou nan mizè pa bliye imedyatman ou gen papye a papye ke ou genyen an rapidman tou yo telman gen de toutè yo mete la yo ap bay bouda monnen Toutè a gen tan rapòte yo, ou gen kontwòl dokiman ki fè yo ap eksplwate nan peyi a. Ebyen yo pral chèche antann ansanm avè w. Anpil fwa, sa ke moun sa yo konn fè, medam, matmwazèl, e mesye mèt konpayi yo, imajine w sou 100, sou 50 an, peyi w la benefisye sèlman 150 milyon dola. E tandiske lè moun nan okouran ou gen kontwòl dokiman, li di w l ap ba ou 300 milyon dola. M pa konn si w konprann. Peyi m nan wi, sou 50 an ou siyen l, ou bay 150 milyon. Lè mwen menm antanke minis m vin okouran de dokiman, m vin okouran de kout mal taye ke w ap fè, ou ofri m 300 milyon dola pou m peye? Ou pa santi sa son pyèj? Ou di kèt gade, gade yon kòb m fè la, e e pa panse wap fè peyi ou la plis mal wap blaze nan lavi ou. E raplo prezidan Jovenel Moïse di, lè ke li anonse kapab gen kouran nan peyi d'Haïti 24 sou 24, nan 24 mwa. Rezon ki fè yo te anile premye eleksyon an, li di klè se paske gon seri de konbit li pat rantre ladan. Aske Dimitri Vorbe debake yo ofri prezidan 2 milyon dola, Jovenel Moïse di non l pa bezwen. Le eleksyon refèt, le yo wè Jovenel Moïse bon, yo pral ofri l 6 milyon dola kach chak mwa, sa se lajan pa l yo ap bali nan lide pou l kite kontra, pou l pa koupe l. Ou pap bay sèvis la. Ou pa vle yon lòt amelyore kondisyon epi ou vle toujou kenbe kontra pou ap fè lajan. Sa w ye? Bon kriminèl ou ye. Kriminèl nan dènye nivo ou ye. Ebyen ala fon wè sa k fè. Yo pa asasine prezidan. Apre asasina prezidan an, se te jij Dume wi ki te blanchi Dimitri Vob fè konnen leta pral dedomaje l. a yon montan de 54 milyon dola. M pa konn si w konprann. Ebyen, medam matmwazèl e mesye, dirijan eksplike kòman yo fè l. Lè ke yo di w yo ap ba w lajan an, lajan an la. E defwa lè w fè rezistans yo di yo ap ba w 1 milya. Yo pa t ka bay peyi w la 1 milya non. Yo pa t ka bay, konpayi a pa t ka bay peyi w la 1 milya. Men kou w di et, e e e e e, non non non, m pral koupe kontra a. Paske sa pa bon. Nou pa kap eksplwate yon pèp, eksplwate yon peyi konsa. Nan 50 an ou bay 150 milyon dola. Epi kounye a la, koum tonbe sou dokiman, tèt ou cho ou gentan vle ofri m 300 milyon. Ou gentan vle ofri m antanke minis 1 milya. E lè yo di yo ap ba w 1 milya, yo ouvri yon kont. Yo ouvri yon kont. Kont lan ka Dubai ou yon lòt kote. Yo ouvri kont lan. Yo fè l sou non vreman. Ou wè transfè lajan fèt. Ou gen aksè ansanm avèk kont bankè a. Ou gen kòb la, kòb la la. L ap gade ou. Chak jou levoka pran telefòn ou login w ap wè kòb la toujou la. 1 milya a la yo depoze l pou ou. Ebyen, ou wè le jou levon maten. Ou di konsa, wap kite peyi w la pou w ale Dubai, pou w ale nan peyi kote ke yo fè kont bankè la swadizan pou w al fon virman pou w al leve yon sòm lajan pou w tounen. Oh! Oh! Depi yo okouran w sèlman fè tikè w ba w laprès. An Ewop aktive baw nan deyo. Koripsyon, koripsyon, koripsyon, koripsyon. Yo ki bon nan koripsyon, yo ki bon. Ou gon kont an bank ki gen 1 milya de dola. Fò ou poze kesyon. E lot ekip nan konpayi ap voye dokiman ba. E menm kriminel yo.